E donk 2 match ofisyèl pou Ayiti avan koup du mond lan. 2 match sa yo se match ki pral enpòtan. Men malerezman se 2 ekip ki pral ba nou du fil a retòd. Men map mande mesye ki ekip ki pap ba nou fil a retòd sil pa fè pati de Karayib la. Sa e kesyon map poze David. Dayè e Nouvèl Zeland se pou la premyè fwa ke nou pral jwe kont Nouvèl Zeland. Se vre ke E Ayiti gen yon seleksyon ki te jwe an tè neyozelandèz, on se le rappelle bien, an 2023, avèk seleksyon feminin nan. Nou jwe sou tè yo deja. Men la nou pral jwe avèk yo. Nou pral jwe avèk yo nan seleksyon senior masculin. Anpil kesyon ap poze, e sa fè m plezi, men m ap di a gran piblik la ke nou pral jwe fas a Nouvèl Zeland, ki li menm pral jwe koup du mond pou la twazyèm fwa de listwa. Se pa yon grand ekip David, men l soti nan yon konfederasyon restrent. Nan ki sans? Se konfederasyon sa a, Lucens David, ki toujou bay mwens ekip nan kèlkeswa konpetisyon kontinantal k ap òganize, e sitou la koup du mond. Dayè yo bay yon sèl kalifye ki rele Nouvèl Zeland. E se ekip sa a ke nou pral jwe. Nou pa pral jwe a ekip sa paske foutbòl li sanble a Ekòs. Paske foutbòl li sanble a Mawòk. Paske foutbòl li sanble a Brezil. Men non! Nou pral jwe a ekip sa a pou n fè listwa. Nou pral jwe a ekip sa a pou n kapab mete nou an janb. Men, se pa kesyon foutbòl sanble a twa advèsè ke n gen nan koup di mond la. Dayè, nou kòmanse a match sa a, mèsi Biwa. Bon, m kwè tout nèg yo li l wi la a, se nan Stadium Fort Lauderdale, Florida, Etazini, se la match la ap jwe. Donk, se youn nan kote sou latè. A letranje ki gen plis ayisyen kap viv ladann mesye. On nèg kapab vle demantim, demantim. Non non non pa gen pa gen demanti okontrè mwen menm se se se apwòch sa m ta pral fè paske m panse ke 2 match sa yo se se se sitou 2 match pou yo pèmèt avèk e jan w sot di a fòt popilasyon ayisyèn ki ap viv di kote de la Florid pou yo kapab wè seleksyon ayisyèn de foutbòl la. Mentnan, La Nouvèl Zeland, fò de twa patisipasyon ke li fè nan koup di mond lan, se yon ekip ki trè fizik. M panse ki li menm kapab ede seleksyon an li pran pwen li nan nivo fizik la. E match fas avèk seleksyon Nouvèl Zeland la, jan nou sot di l la, le fèt ke match sa ap fèt nan Fort Lauderdale, li pral pèmèt ke seleksyon ayisyèn nan li antre an kontak dirèkteman avèk popilasyon ayisyèn nan pèmèt ke moun yo yo menm yo rankontre Grenadye yo. E donk, 2 match. Mwen menm m gen yon ti pwoblèm nan sa.
Pwoblèm mwen gen nan sa se paske se vre nou gen yon fòt popilasyon Ozetazini, nou gen yon fòt popilasyon Kanada, nou gen yo an Ewòp men, Nou jwe tout eliminatwa koup dimond la nou pa jwe yon match isit la an Ayiti pase mwen menm fò m pale pou sa k pi fò m pale pou demini yo pase gen yon pakèt moun ki pa gen posiblite pou achte yon viza pou gen yon viza pou ale Ozetazini dayè nan politik Donald Trump depi bon nonb de tan

Sa vle di ou pa ka pa jwenn viza. Èske w konprann sa m vle di w? Se sa k fè, e sa k fè lè n ap pale de Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, nan kesyon viza pou jwè yo, se sa k fè nou toujou di se ekspre moun yo fè. Ou pa ka nan yon federasyon ki rele Federasyon Ayisyèn de Foutbòl pou yon jwè foutbòl ki seleksyone ap gen pwoblèm viza pou l al Ozetazini. Negatif. E paske moun nan federasyon ou pa vle.

Ou gen dwa al fè paspò, sa depan de ponyèt ou genyen an epi paspò a fèt menm jou a. Menm jou a, epi ou pran paspò ou al lakou yo. E konsa l ye. An reyalite konsa l ta dwe ye. E konsa l ta dwe ye wi. Pour les ambassadeurs.
Pour les ambassadeurs. Ou konprann? Donk sa vle di mesye, se yon fristrasyon ki enòm. Bò kote yon pakèt ayisyen ki konnen ke seleksyon an pral jwe koup di mond, li pral antame premye match li nan koup di mond lan san nou pa wè seleksyon an nan stad Sylvio Cator, san nou pa wèl swa nan pak Sent Terèz, san nou pa wè seleksyon an swa nan pak Levèl de Sen Mak, nou pa wè jwè yo poun ba yo ben de foul la.

Demach yo fèt. Apa pawòl la. Ah demach yo fèt kounya. Apa pawòl yo. Kounya se jantite sèlman. Apa pawòl yo. Dènyèman si Richard pa kwense l. Lè yo fin jwe match devan Edith Bisson nan. Non men sitou. Li pa tap reponn kesyon evalyasyon an. Men e pa menm kesyon evalyasyon an. Sitou sa nou ap pale la. E ya te vèse alwè a tou wi. Non sa nou ap pale la. Sa nou ap pale la Richard te poze l kesyon an. Richard te menm mande l poukisa èske li pa janm fè. Li menm li te di genyen yon cheminman pou tout moun swiv.

E Woodensky Pierre te prezan lè ke 4 milyon dola ameriken, bon byen ke se an goud, ke yo te bay li a federasyon an. Woodensky Pierre, yo delege l, men Duckens Nazon, le chouchou, kote l te ye atè Miami an, il al pat ka rive. Valal pat ka rive. Li monte sou cha. Gen ensekirite. Li fose de bagay.
Li te ka rive. Gen ensekirite isi.
Apa prezidant. Yo te fose Monique pou li avan. Ann di ankò.
Prezidant Monique André pat gen pa gen ensekirite li ki te vin la a. Pat gen ensekirite pou Yvon Sévère. Donk pa gen ensekirite pou mwen tou mwen menm. Ki monte ki desann nan. Wi nou toujou la.
Donk yo fè chwa ke se Roodensky Pierre. Wi. Men sensèman wap wè gen de. jwè ki pa pale anndan seleksyon an men sa bay pwoblèm anndan seleksyon an m pa konn si n konn sa non gen anpil pwoblèm anndan seleksyon an pou sa
yon jwè ki onore yon sèl seleksyon bon ann di de ann di yon sèl seleksyon pou de pou de match men l jwe yon match li jwe 45 minit nan yon match pou se li menm ki delege

E pa premye minis la non, minis spò a, mayo, yon djins kap tonbe sou dèyè li, yon djins kap tonbe sou dèyè l, non sèlman li blaze nou antank ayisyen, men misye blaze Violette ak Petit Club tou wi, tandiske te gen lòt dirijan Violette nan seremoni an, l abiye nòmalman. Donk gen gwo bouch k ouvri. Violette tou li menm, nou te pale de sa, Violette tou li menm te konn kisa pou l te fè. Wi, gen gwo bouch k louvri anndan federasyon an, pa anndan federasyon an, anndan seleksyon an avèk jwè yo, lefèke Se Roudensky ki prezante yo. On premye lye yo pa t gen pwoblèm Roudensky prezante yo. Men lè laprès vin ap dekòtike fason misye reprezante a, sa deranje. Gade konpòteman.
Ou pa wè Duckens Tazon pa t manke twal Miami? Poutèt l konnen se kòm se nan yon festivite, se nan yon bendefoul li ta pral ye. Non men l konnen gen yon fason pou l ye. Zanmi, kominikasyon. Misye te gen twal sou li.
Men lè yo bay Duckens Tazon kle a. Duken Stazon te kòmanse diskou a an kreyòl, parlaswit li kanpe l, li al kontinye l ann angle. Avan l al ann angle, li mande ekskiz paske li vle pou tout moun konprann sa k ap di a. Wi, pou pou mas la konprann. Vwala. Donk, ou rann ou kont ke sa pou ou Nancy konprann, e mwen menm m te gentan soulinye sa, dayè lè m t ap di nou sa, erezman nou te pataje menm ide a jou a, sa pou ou Nancy konprann se ke Imaj ke li vann nan, li pa fè fyète ni li menm pèsonèlman, ni klèb la, ni seleksyon an. Ni peyi a.
Ni peyi a. Se son bagay ki pwojete vè lemonn.
Vwala. Misye vann fyète nasyonal la mal. Donk, men sa a gen yon rapò a edikasyon, li gen yon rapò tou a ankadreman. Kounye a, moun ki nan bòd dankadreman Roudensky Pierre yo, kounye a la a, Koman fè yo pat konnen. Paske prezidan violette la vin avès a vès nòmal e m kwè se kanpò yon bagay konsa. Wi wi wi misye ale avèk vès kostim sou li nòmal.
Pitit misye a te konn jwe foutbòl anpil wi mesye. Ti kanpòy sa map pale la. Donk Si ou menm kòm dirijan ou prezante avès e e moun e resous imèn nan. E de e de e sa n t ap pale dènyèman avan Ernst te pale de Nou te gen yon envite nou te gen yon envite nou resevwa la ki te soulinye sa la ki pale de sa.
Yo pa fè fòmasyon pou yo pa fè fòmasyon pou jwè yo yo pa fè fòmasyon pou staff la e kounya la jwè a li menm endividyèlman li pa t gen yon edikasyon familyal paske si yon nèg te gen yon edikasyon familyal premye bagay ou t ap fè ou t ap konnen ou pral nan yon seremoni ofisyèl kòman pou m ye kòman pou m ye kòman pou m ye Ou premye ministre.
E yo mande ou minis dè spò.
Non men se vre. Non ou pral rankontre on moun ki ekstrèmman enpòtan nan sosyete w la. Wi wi wi donk sa vle di fò m konnen pou m vèti m desamman. Donk sa vle di fò m gen on bèl chemiz sou mwen. Fò gen on teni pwotokolè.
Fò m gen on teni pwotokolè. Men ou konn sa Roudensky petèt pa wè? Li pa wè grenn foto sa a, rare moun ke l pral kwaze a E a lavni, si l ta pwojte pou l ta vin antrenè, ki sa foto sa ka fè pou li? E ki sa foto sa te ka fè pou li an tèm de sponsoring?
E erè ke misye fè a, si tout fwa nou gen des maisons de la place, sektè prive a, ki nèg swadizan k gen store yo, yo te respekte tèt yo, yo ta pran misye an chaj. E yo ta pran tout vizibilite a. Wi.
Donk, nou pa eklere nan sèten sans. Non, non, m dakò. La, la, la ou touche, ou touche yon pwen ki trè enpòtan. Gen yon pakèt moun k ap fè biznis ann Ayiti. Yo pa konn fè biznis. Sa li klè. Ou ka toujou al nan inivèsite a, ou ka toujou gen diplòm nan, epi ou gen mwayen ou fè biznis lan, men ou pa gen teknik pou w fè biznis lan mache byen. W ap jwenn yon lòt moun ki gen teknik lan. Ou wè sa w di a tèlman enpòtan, Richard. Yon mezon, yon mezon kòmsi yon moun ki gen yon shop nan kapital la pa egzanp, k ap fè biznis, gen yon shop nan kapital la, l te gen dwa annik parèt li di bon, an fonksyon de sa k rive a la, mwen menm mwen prè pou m bay seleksyon an kostim, m prè pou m bay seleksyon an kostim, depi y ap vwayaje kèlkeswa kote yo prale, mwen m ap abiye seleksyon an, m ap ba yo kostim. Kòmsi ou pran sa an chaj, ou chanje done yo. Poukisa misye pa t mete yon bèl kostim sou li, yon bèl chemiz, yon bèl kravat, epi l te mande moun nan federasyon yo ba l yon, ba l yon, ba l yon logo, ba l yon logo e, e, e, ba l yon logo federasyon an nan li t mete nan pòch vès la epi nan li t parèt. Tout moun t ap wè sa a s on jwè yo sot seleksyone nan federas, e, e, e, nan, nan, nan seleksyon an la a, donk ki byen pase. Donk se konsa bagay la ye. Men kounye a la, lè w kanpe konsa, lè w kanpe nan eta sa a, Ou vin reprezante yon bagay donk se grav, se gravman grav. Bon, mwen menm.
E sa ou di a, li rele pin? Wi. Li gen ekison federasyon ladan? Wi, ekison federasyon.
Non men, men, men, ankò yon fwa mesye, mwen menm te gentan di n sa depi jou a wi, se yon mank de planifikasyon ke l te ye. Paske nan dènye sòti seleksyon ayisyèn U 17, ki te fèt, ki t al nan mondyal la la. Mesye yo te gen kostim sou yo ki te tou genyen. Wi, 28, yo te, yo te, yo te 28 desanm nan. Vwala, yo te, yo te nòmal. Gen, gen, gen, gen lòt sòti toujou wi, kote seleksyon an li menm li te nòmal. Men, on a lenpresyon ke depi nèg yo ap fè on bagay ki gen pou l wè avèk lasosyete ayisyèn oubyen sou 27 mil 500 kilomèt kare a, Yo fè l genyen nenpòt on, jan. vwala, gen Yo on fè l nenpòt jan. Yo konsiderasyon pa ki li menm pa respekte pran. moun. Epi Likens, fòk nou di, e, maryaj la genlè prèske fini la. Maryaj la prèske fini paske gen de mezi m wè Federasyon Ayisyèn de Foutbòl la kòmanse pran. Nèg ki konn pase devan kounye a vin ap bay enfòmasyon avan. Non, non, pa gen ri non. Pa gen ri non.
Paske gon seri de règleman yo met atè la a pou yo di moun pa gen dwa pibliye 10. N ap li yo. Vwala. N ap li yo. San anpil moun pa rann yo kont se maryaj la. ki kòmanse fini la wi. Paske yo di w ke ou genyen dwa repibliye men w pa gen dwa itilize ni foto ni imaj seleksyon san akò federasyon an. Wi pou fè kòb. E se sa ke nou menm nou tap pale dè le depa la wi. Yo pap yo pap ban nou yo pap ban nou yo pap peye nou konsiltasyon. Ok donk jodi a avan n avanse jodi a kòman w pral mande avèk yon moun pou li pa Al chèche views, al chèche m pa konnen tout avantaj ki genyen sou rezo a, pandan ke ou kite se li menm ki ap anonse match amiko yo avan. Wi, se kounye a sa k pase. Non, se erè a k fèt wi. Y ap eseye wè kòman yo kapab jere l, paske se yon erè grav. Bon m eksplike w.
M klase yon gwo towo konsa tou wi avan e. Epi li gentan lage, m klase yon gwo towo, li gentan lage ekip nasyonal la pa l jwe 2 match bagay patati patata. M di misye o. Mesye, n ap salye yon gwo baz la mesye Ozetazini ki branche la a. E notè notamman Kenel Thomas. Kenel Thomas, Ansyen kotch. Ay, ay, ay.
Kenel Thomas di li ta renmen entèvenu. Moun lou, moun lou. Men se Biwa ki pral ba nou e. Ou kapab di momentum nan pou n kapab pran coach Kenel Thomas. Coach Kenel ou mèt fon ti tann nou, donk misye branche la a avèk yon pati de kominote ayisyèn nan tè amerikèn, donk ou mèt avanse Lukens, men biwa pral travay sou sa. Donk m klase m klase yon gwo towo ki bay enfòmasyon kote ke ekip nasyonal la gen 2 match amiko l pral jwe Ozetazini tèl lè tèl lè ap jwe tèl kote tèl kote tèl kote m di o towo Sa w ye? M di kòman fè se ou k ap bay enfòmasyon sa a? Kote federasyon an? Kot responsab medya federasyon an? Kot responsab kominikasyon federasyon an? Kisa yo fè sou paj yo a? Yo gen yon paj ofisyèl, yo poko janm lage l. Poukisa se ou k lage l anvan? Toro a pa reponn. Toro a pa reponn. Paske se dezòd k ap fèt.

Nou wè federasyon peruvienne li konfime match la epi Tout afè! Nou te dale! Men te di sa David. Nou te di sa la a. Nap map ofisyalize match yo jiskaske federasyon an avèk pwòp men pa li Li li ekri, li di wi. Sou paj ofisyèl li. Oswald bon Mexico!
David, bagay yo, se sak fè diferans ant piti a gwo. Men mwen menm, mwen toujou vle fè ekilib la. Pou mwen menm piti a pa egziste men se jan w fonksyone w k fè w piti. Gon bagay ki pa scoop ankò. Li scoop se lè se mwen menm avèk ou k konnen l, moun poko konnen l. Men, lè w chwazi pran scoop la ki se 5 lèt la, ou chwazi bay li avèk yon tyèrs ki pap sot la rive la a. M pral ba w egzanp. Gen nèg ki parèt gwo jounalis, yo sou medya anlign nan, ebyen mete yo globalman Enh ba ou medya an ligne lan ba ou tradisyonèl la pou wè si nèg sa menm si ou blendel esi lap ba ou jounalis. Li pa kapab. Pa bliye ke medya an ligne lan li gon kategori de moun ki zanmil kap tandel. Lojik. Dayè se preske zanmi ou ki tande w lè w nan medya an ligne. Dayè lè w voye link lan m ka m ka save li m ka pa save li oubyen m kapab follow ou m pa follow ou. Donk ou gon kategori de zanmi w ki tande w. Men lè w gen medya tradisyonèl tankou Karayib donk Tout moun kap tande w yo pa zanmi w e yo pa oblije zanmi w. Donk wap sèvi moun sa e wap sèvi l avèk egzaktitid e ekilib. Donk si w pa pwofesyonèl wap pase akote. Se sa wi. M pa gen pwoblèm non yon tyès pèsòn di tèl ou tèl bagay. Map poze l ke, map poze kesyon sou li. Pwoblèm nan se kisa li ye?
Mwen menm m te gentan ba nou pwoblèm pa m nan dosye sa a. Se lòske tyès pèsòn sa a li genyen pou l wè de prè ou de lwen avèk Federasyon Ayisyèn de Foutbòl la. Se la pwoblèm nan li menm li chita. Tandiske, si nou te pran chimen nòmal la, nou gen otorite a. Ou mèt avanse, ou mèt avanse. Nou pral gen pou nou pran Kenel Thomas, ou mèt avanse David. Non men, si nou te pran chimen nòmal la, kote yo antre an kontak avèk medya tradisyonèl yo, tankou Radyo Televizyon Karayib, tankou Radyo Televizyon Nasyonal Dayiti, montre e pataje enfòmasyon. Bon, pa menm pa menm nan lè gen konfimasyon de match yo, men nan menm pandan gen rechèch de match yo, fè konprann ke Federasyon Ayisyèn de Foutbòl la an pouparle avèk, dayè mwen di n sa, lè nou ale nan federasyon atravè lemond, Federasyon Fransèz la avan match Brezil la, yo di Lafrans kapab genyen, poko gen konfimasyon, epi aprè yo konfime l. Donk li enpòtan pou nou. Fè chimen legal e nòmal yo pou nou rive byen. E sa k dwòl la, moun k ap fè deriv sa a se de pwofesè wi. Moun pa egzanp ou ta kapab pran kòm modèl k ap fè sa e yo konn sa. Se defo modèl yo ban nou ann Ayiti. Apa lè n te rive gen moun nan kay la, yo pa t ban nou primè la? Pa lage l konsa a. Yo ban nou pakèt fo modèl ann Ayiti. Li k gen lè mete gan maten an.
Ebyen, mèsi Biwa.
Nou pral genyen pou nou pale pa ensè telefonik a youn nan kotch peyi a konnen ki pase de prezantasyon, ki travay anndan ministè dè spò, ki konnen anpil bagay ke l pral pataje avèk nou. Li konnen anbyans seleksyon, li konnen anbyans klèb. Se youn nan moun.